Bonswa bonswa moun mwen yo kòman nou ye M pap sispann di nou mèsi nan pou sa nou fè pou mwen pou sa nap kontinye fè pou mwen. Jiska prezan m ka di m satisfè enpe e m pako fin satisfè paske nou pa vrèman ede nou jan pou n ta ede nou avanse a. Men m konte sou nou e m di mèsi a chak grenn moun ki gentan fè l deja. Chak moun ki gentan pataje, ki gentan like, ki kòmante, ki abòne, ki pat ko abòne et mèsi anpil. Se yon favè imerite paske m te gentan ale san di ryen men mètnan m tounen m panse ke. Map konprann mwen e nou va edem avanse. Koman nou ye? M swete nou anfom gras a Dye. Jodi an nou pral pale de twonpri. Kisa k Kisa k twonpe a? Kilè yon moun twonpe yon moun? Ebyen jodi an se de sa nou pral pale. M swete nou anfom gras a Dye. M renmen nou anpil e m toujou pasyan. E sak fè map travay ojou le jou. Poum pote yon bagay pou nou. Je vous aime. Tanpri. Tanpri. Kisa k tanpri a? Ou toujou ap poze tèt ou kesyon, poukisa moun twonpe? Poukisa gen twonpe nan lavi? Men se sa k bay lavi a sans. Se twonpe, lanmou, enfidelite, dizon, fidelite, lajwa, lapè, lagè. Se sa k bay lavi a sans. E sitou ankò, sa k bay lavi a sans ankò, se lanmò. Si w konnen pa t gen lanmò, gen yon pakèt efò w pa t ap bezwen fè nan lavi w. Alòske ou konnen ke ou gen pou mouri e ou pa konn pou ki lè, ou pa konn ki lè wap mouri, ou oblije fè sa w gen pou w fè a. Tan vin presye. Se konsa. Se sak bay vi an sans. Men, m pa vin pale de bagay sa yo. M pale de twonpri an. Se sa m vin pale ansanm avèk nou. Poukisa yon moun twonpe yon moun? Sa k twonpri a? Twonpri a gen plizyè sans. Ann rete, ann, ann fè yon pase nan kote fanm ak gason nan, e tw, ann pale de twonpri sa a. Fanm ak gason. Yon moun ke w renmen anpil, tout avè w, ou prè a tou pou li. Ou sensè ou fidèl ansanm avè l. Moun sa twonpe w. La la sèl kesyon w ap poze tèt ou, se poukisa l twonpe m? Poukisa l twonpe m? Kisa m pa fè? Kisa m manke? Lè w resi jwenn moun sa ki twonpe w, lè w di poukisa w twonpe m? Li ka di w menm mwen m pa konn poukisa m twonpe w. Ou konn bri sa? Paske twonpri an twò vit. Paske twonpri an, li pa gon definisyon vreman vre. Se vre ke yo mete yon definisyon sou diksyonè, ou mete sou Google ou klike, y ap bon definisyon. Men vreman vre, pa sa l ye. Pa sa l ye vreman vre. Kan menm yo chèche yon bagay pou yo fè w konnen men sa k twonpri an, m dakò. Men nou vin jwenn twonpri an la. Menm si m ta bay tonpon definisyon, m t ap di tonpri se yon bagay ki bay lavi sans, ki fè pati de bagay k ap bay vi an sans, ki fè lavi an gen sans. Se sa, se sa an swa ke m t ap di. Se yon bagay kon sa li ye. Se sa li ye. Ou chita lakay ou. Epi ou gen ou gen ji sitwon, ou gen ji ji e ji zoranj nan frijidè a. Ou di a m ta bou ti ji sitwon la. Epi ou leve, ou al pran ji sitwon an. Epi ou chita. Epi lè w goute l ou wè se se ji zoranj lan w pran. la ou wè kote twonpri e twonpri an vin vin chita ou twonpe de ji e de menm e de menm ankò ou di wap leve a 8 è di maten ou leve a lè ou rive wè l 9 è pral nan 10 è ti kèèt dòmi twonpe m mesye èske ou wè kote twonpri an vin chita ankò Sa fè m di w twonpe gen plizyè sans. An menm tan ka twonpe de pèsòn tou. An tande menm pou n menm sa yo t ap fè n sibi lè Jovenel te la. Yo fè n kwè ke se Jovenel ki te bèt nwa. Yo fè n twonpe de pèsòn. Yo fè nou twonpe de moun kap fè nou mal yo. Yo di n se te Jovenel ki te pwoblèm nan. Kisa n fè? Nou vin rayi Jovenel. Nou pa vle wè l. Lè yo vin santi ke Jovenel pa gen, pa gen pèsòn, pa gen fan, yo touye l. Aprè, nou pral wè se te manti l te ye. Se la m te bezwen vin ansanm avèk nou an. Paske depi ou wè twonpri, ou wè manti. Ou wè moun k ap bay manti, ou wè blofè. E depi ou wè blofè, se de moun k ap bay manti. Men se la l ye. Pwoblèm nan ye a. Gon bò, depi ou wè twonpri, ou wè manti. Gon bò, depi ou wè twonpri, se twonpri a k fè a fè l pou kò l. Pa egzanp, si w t ap leve a uitè, ou leve a nevè nan kabann, ou di dòmi twonpe w. La, ou pa di entèl fè dòmi twonpe w non, ou di dòmi twonpe w. Se twonpe a k poze ak li. Hum? Èske m fè manti? Non. La se twonpri an ki poze ak li. Pèsonn pa fè l poze l. Li chwazi fè afè l. Lal se met ak li. Se sak twop wi. E te konm ta di w, ou leve yon bon maten ou di m, pou ki sa te gen twop wi nan vi an? Ou pa ka fè anyen kont sa paske ou vin jwenn li la. E te konm ta di w son peyi ki chaje gang, e pi nèg yo konsa a, leta yo konsa a, m ap met tout gang anba kòd. Chamo pa janm ka met tout gang anba kòd. Jamè dlavi ou p kapab. Ou ka desann nivo gang nan. Sa k te pi, sa k te, sa k te pi fòkè yo, sa k te pi kriminèl yo ka pran, yo ka touye yo men jamè ap toujou gon ti grenn. Rasin ap toujou la. De menm pou Twonpri an. Ou ka Di yo m pa nan m pap nan twonpe moun ankò, m ap toujou mefye m de tout moun, yeah, men ap toujou gen twonpri. Nan bò, nan bò pa w li ka bese, yo, eh. Antouka, sa m ka di, menm jan w pa ka, ou ta renmen viv avèk konfyans lan, e de menm pou twonpri an tou pa ka viv san li, ap toujou genyen nan antouraj ou. Pa kè de yon moun ki twonpe w. Yon moun ou te kwè nan li. Fòk gen sa paske se sa k lavi. Men avan ke w fon chwa, eseye gade eske w konpatib avèk moun w ap fè chwa a. Menm si l difisil, menm si w ka pran tan, men kanmenm w ap pote yon bon nouvèl. Twonpri ap toujou rete la. N ap mouri n ap kite l la. Pitit pitit nou ap vin jwenn li la. paske se sak lavi antouka m kontan m kontan anpil m kontan anpil je vous aime se toujou menm lakap nou an pa bliye abòne avèk nou dew pako fèl kòmante ti met yon kritik la pitit nou like pataje silvouplè mwen menm anpil pataje.